Moses Show se Moses Show mèsi dèske nou retounen nan Moses Show a la ou konn sa m vle di w nou pral vin antre nan rasin peyi a jodi a nou pral pale de kilti ayisyèn ret branche ret branche. Imajine w nou gen bèl kilti sa a mesye nou kite kilti etranjè antre nan peyi a epi l Li debalize nou la men. Li debalize nou. Yon bagay ki sur, relijyon etranjè pa te enfliyanse revolisyon ayisyèn nan. Sa vle di, nou gen endepandans nou jodi a, se pa paske e relijyon etranjè te ede nou. Nou te, nou te, nou te, nou te e rafine, resize avèk notre culture, tu vois. Ou konn, li ta fè plis sans si, si e relijyon etranjè yo te entwodui Tèt yo a nou menm eh men se yon lòt se lòt nasyon nwa ki te ki te entwodui nou ou konprann sa m vle di sa m vle di pa la se ke li li vrèman li vrèman etranj paske ehm moun blan yo ap bay nou eh christianity christianity m kwè se konsa yo di l kòman yo di l an kreyòl m pa konnen so eh moun blan fè fè fè nou devni devni Kretyen ok epi yap ansklave nou yo mete nou nan esklav ou konprann sa vle di la epi e tout kilti tout kilti ki orijinal a nou menm tankou voudou tankou e mizik sa yo la. Yo fè nou konprann yo pa yo pa bon ou konprann e nou sipoze rejte yo epi pou nou e pou nou pran e kilti etranjè la ki se e fè nou devni devni kretyen epi nou pa nou pa danse voudou nou pa e e idantifye tèt nou avèk bagay sa yo ankò. E m p ap pale de vodou kote. Ou tande gen djab bagay sa yo ap vole sou do kay moun m pap pale de vodou sa mwen menm m ap pale de culture la tankou Boukman eksperyans m pa sonje si m pa konnen si nou gen laj pou n konnen Boukman eksperyans men Boukman eksperyans nèg sa yo e gwoup sa yo yo yo santralize yo dan la culture ayisyèn tu vwa. E akoz de sa ou gen dwa ap gade moun sa yo k ap chante, moun sa yo k ap viv. Ou santi ou vrèman konekte avèk kilti sa. Men bagay yo vin ban nou, fè nou devni kretyen bagay pou n ap bay glwa a lòt moun. E yap di yap di ayiti pa bon yap di ayiti pa bon ou konprann sa vle diw e petetre ayiti vin pa bon se paske nap elwanye nou de kilti de kilti nou ki ki sa vle di euh nou paka idantifye tèt nou ankò paske kilti etranjè gentan antre epi li li debalize nou ou konprann li fè nou pa Li fè n pa rete sou esans peyi a vrèman, ou konprann sa m vle di w. Se tankou nou vin pa gen idantite, ou konprann, paske n ap plede rejte tèt nou. Yon fwa ou rejte kilti ayisyèn nan, se tèt ou rejte, epi lè ou rejte l konsa, se tankou ou vin pa gen idantite, epi nenpòt sa ou fè de Ayiti, li p ap sousye w de anyen, ou konprann, Ayiti ap kraze, li p ap sousye w de anyen. Ou konprann sa m vle di w lan? E nèg, nèg ap piye an an Ayiti, ou vin piye tou paske ou pa konprann esans piyaj la, ou konprann? Se, se, se tèt ou w ap piye, ou konprann? Se tèt ou w ap fè mechanste, ou konprann sa m vle di w lan? Se tèt ou w ap, e, w ap, w ap vòlè, ou konprann sa m vle di w lan?

E pi gen yon lòt bagay tou. Ayisyen, Ayisyen se yon bèt ki entèlijan anpil. M konnen gen anpil, kòman yo di sa, bòz deyò a, tankou nèg k ap bay move nouvèl ke Ayisyen se bèt, se yon pèp ki bèt. Mesye, lè Ayisyen vini isi nan peyi etranjè, yo vrèman, kòman m te ka di sa, yo vrèman avanse. Sa vle di kapasite ayisyèn nan se pa se pa nan se pa e yon pwoblèm mantal li ye se pa pou di w nou pa gen kapasite vrèman nou jis pa ankadre nan yon peyi ki respekte e sèvo ou konprann tankou mwen menm mwen mwen e mwen reyisi nan tout tout rèv m te genyen depi lè m te ayiti m di m bezwen tèl bagay nan vi m bezwen tèl bagay nan vi m si m te ayiti toujou Menm reve m pat ka reve bagay konsa non. Ou konprann sa m vle di w? Men akoz m antre nan yon sosyete kote moun respekte lespri ki koz mwen ka mwen ka domine mwen ka domine jan m ap domine a ou konprann sa m vle di w lan? Sa vle di Se pa yon pwoblèm, se pa yon pwoblèm e lespri li ye, se pa yon pwoblèm e entèlijans li ye, ou konprann sa m vle di w. Se, se, se, se estrikti lan, se anviwònman Ayisyen nan, epi se rejte n ap rejte kilti Ayisyen nan ki koz, ki koz nou nan, ki koz nou nan, nan, nan istwa konsa mesye.

Se yon sistèm ki pa ki pa vre sou liv li fè sans lè w ap gade e tout estrikti sistèm nan tout sa sistèm nan fè sans men lè w ap mete l an pratik e li bay anpil li ba li ouvri anpil pòt pou pou move pou move kondwi ou konprann e li fè moun pa kondwi yo byen ou konprann li koz moun vòlè li koz moun ka enfiltre tèt yo nan sistèm nan ki ka fè demagoji epi li koz enfliyans etranjè ka debalize sistèm nan ou konprann sa m vle di w men ayiti m gen enpresyon Sistèm demokratik la yon sèl fason li te ka mache. Monchè se siw siw siw nan pouvwa se tankou siw wap travay nan nan politik siw son politisyen epi ou okipe ou okipe nenpòt biwo pitit ou sipoze lekòl ayiti e e tè manb de famiy e tout famiy ou sipoze e Lekòl Ayiti, epi rete Ayiti. Ou konprann? Pa nan bagay ou nan politik ou tande ou premye minis oubyen ou depite epi pitit ou ap viv aletranje oubyen l ap lekòl aletranje. M pa konprann. Bagay sa pa fè sans pou mwen menm. Ou konprann? Une fwa nèg la fin vòlè, pitit li gentan lòtbò a anyway. Li pral jis ap jwenn pitit li. Men si ou bay nèg la. Si w bay nèg la ensentiv pou l rete nan peyi a, ou konprann, pitit li rete nan peyi a, pitit li fè lekòl nan peyi a, ki vin koz li gen, li gen tout, li gen tout rezon pou l bati lekòl, li gen tout rezon pou l fè lekòl, sistèm edikatif la mache byen, paske pitit li ladan l, fanmi l ladan l, ou konprann, pwòp ras li ladan l, E menm jan an tou, si yon pastè, m ta di w gen lekòl, pastè legliz ki gen lekòl nan legliz yo, monchè, pitit ou sipoze al nan lekòl la, ou konprann? Tout pitit ou sipoze pase nan lekòl la, ou konprann? Paske, si w fè l konsa, monchè ou bay.

Monchè se te e Moses show a jodi a monchè m te vle fè nou konprann ke kilti ayisyèn nan nou sipoze retounen ladan l nou tande bon ti mizik sa yo m pap pale de lougarou bagay moun ap bay djab al vole sou kay bagay ap fè maji dèyè moun ap fè enjistis ou tande moun tounen bèf ou tande moun te bay bay e pa bagay sa m ap pale m ap pale de lè w ap tande boukman eksperyans Gen anpil lòt lòt djaz lontan tou ki tap fè aktyalite ou konprann sa m vle di w nèg nèg sa yo nèg rasin ok mizik lan yo rele yo rele l rasin ou konprann lè w ap tande rasin mizik se bèl bagay ou konprann se sa se se se se se ou santi w vrèman atache a mizik lan ou konprann sa m vle di w la se tank se kilti pa w ou konprann ou ka ou di sa se pa w monchè ou fè pati ladan l men yn fwa ou e e Sistèm etranje a k antre an Ayiti, li debalize nou, li fè nou kon, li konfiz nou la, li fè n pa konnen ki idantite nou ankò. Li vin sanse pa fè sans, li vin sanse pa fè sans. Ou konprann? Petèt nou sipoze rekonsidere sa paske Ayiti pran edepandans la se, se pa, pran edepandans li se pa enfliyans etranje a ki fè l pran edepandans lan. Ou konprann? Sa vle di se tèt ansanm li te ye. Nou te, nou te gen yon, e, nou te gen yon panse ki inifòm. Ou konprann? Ki fè nou fokis sou yon bagay ki vrèman detèmine, vrèman presi. Ou konprann? So yeah. Mèsi dèske ou te branche jodi a nan Moses Show sou Haitian United. Chak samdi, chak vandredi nou gen Haitian United epi n ap wè demen samdi.